La sosyete koman nou ye? Se kounya atò la polis mobilize, la polis prepare pou kraze gang kriminèl yo. Jan w ap gade l nan ekran nou prezante w imaj, ebyen genyen anviwon 892 polisye ki fenk gradye la daprè direktè jeneral pnh lan Paraison Polisye sa yo pral rantre nan batay kont gang yo anndan peyi a. E pou kounya, se tout gwo jounal nan entènasyonal lan k ap pale de yon ofansiv ke lapolis ap mennen kont gang yo. Daprè divès manb nan popilasyon an nan kapital lan, ebyen se pou la premyè fwa, yo menm yap swiv genyen tout gang sa yo ki tonbe yon sèl kou e sesi gang yo itilize yon teknik kote ke depi yo menm yo poko tonbe oubyen yo pa mouri lè yon dwonn tonbe depi genyen bandi k mouri yo tou chèche yon kote yo lagel konsa pou lapolis pa jwenn li pou lè lapolis ap drese bilan pou lapolis pa kapab bay egzakteman ki kantite bandi k tonbe toujou daprè direksyon jeneral lapolis. Ebyen gen yon ventèn de polisye ki tap pran fòmasyon aletranje. Polisye sa yo apèn rantre nan peyi a la ebyen yo rantre tou cho, tou bouke ebyen yo vin goumen, yo vin nan batay kont gang yo. Polisye sa yo fè konnen ke yo an konfyans. Parezon la e yo vin batay. Genyen responsab komisarya Pòwoprens lan ki bay asirans tou avèk polisye yo k ap goumen an. Gen yon kòmandan atè a k rele kòmandan Pato, se pa ti koze piti. Rete tann nou pral pataje detay sa yo ansanm avèk ou pliske gen enfòmasyon ki fuite la ki fè konnen ke otomatikman yo fini pou nan zòn anlè an y ap plonje pou Vilay de Dye, y ap travèse tou pou Kafou Fèy e pou kouwè l ye la viv ansanm nan bout tèren chèf gang Izo ebyen ou pral tande koze chèf gang Krisla nan kafou ou pral tande koze pliske Krisla li menm genyen 2 maleng la ki limen bò tèt Krisla Krisla genyen maleng Boutba a nenpòt ki moman Boutba kapab fè manje misye menm gen nèg nan do Krisla ankò ki kapab manje Krisla nan avantaj Boutba e konsa tou Genyen maleng nèg dwon yo pliske a nenpòt ki moman dwon ap tonbe pou pete fyèl nèg sa yo. Pa mande pou Babekyou pou kounya paske Babekyou nan kache. Pa mande pou Djemsley, Djemsley nan kache. Pa mande pou Bout Janjan, Bout Janjan nan kache. Lasosyete presyon an pa piti, genyen yon enfòmatè ki sou ling nan la depi nan kapital peyi a, li pral eksplike nou egzakteman kòman tansyon an ye pou nan minit n ap pale la. Genyen tou, ebyen, nan blòk Simon Pele, nan fyèf chèf gang Jouma, Jouma lage pye l. Jouma al kache e Jouma kite kèk ti sòlda pou ap siveye pou li nan Simon Pele. Men sa k pi konplike an se ke ti sòlda sa yo pa kapab kite baz lan e nèg yo kòmanse nan bon grangou a ti sa yo te genyen gentan fini. Ou pral tande koze ou pral tande detay. Pou klima politik lan, pou anndan peyi Dayiti gen yon dat ki vrèman enpòtan kap rive la ki se 7 fevriye e nou tout nou konnen ebyen depi aprè depa Jean Claude Duvalier se te yon 7 fevriye, 7 fevriye 1986 ebyen dat sa reprezante yon dat ki vrèman enpòtan pou nou. Ebyen pou 7 fevriye sa a kap rive la lasosyete entènasyonal lan klè nan sa, entènasyonal lan mande KPT an pou fè pakèt yo pou yo ale gon mache prese atè an la. Daprè yon atik ke radyo tele Metronòm pibliye, ebyen radyo a medya a revele ke genyen evèk nan depatman Nip lan Monsenyè Pierre André Dumas se li menm ki jwenn apèl ebyen pou al jwe wòl medyatè antre aktè yo anndan peyi a, pliske nan dènye lèt ke Konsèy Prezidansyèl de Tranzisyon an resevwa, genyen enstans sa, òganizasyon rejyonal sa k rele caricom nan, li di nèg yo pou yo degaje yo avan 7 fevriye pou yo jwenn yon sòti de kriz. E si yo pa jwenn yon sòti de kriz, sa vle di yon sòt de pwopozisyon Ebyen e sa vrèman lap genyen gwo konsekans, konsekans lan tou lap katastwofik. Ebyen se sak fè nèg yo gon mache prese atè a la. Ou kapab tande gen opozisyon pliryèl ki genyen pwopozisyon pa yo, wap wè Moyiz Janchal gen pwopozisyon n, Klod Jozèf, pil aktè yo la yo tout ap mobilize. Map presize pou ou tou pase fòk mwen diw sa, ebyen tout ou tande mobilizasyon sa yo, ebyen pèp ayisyen an pa ladan vwa majorite an pa ladan se toujou menm nèg yo paske kisa k pase nèg yo kowonpi nèg yo nan koripsyon gen dosye lajan petro karibe ou gen dosye asasina jovenel moïse ou gen pil dosye koripsyon sa yo ou gen dosye detounman de byen sa vle di yon seri de nèg ki tap travay nan leta malgre yo pa chèf Yo vòlò machin leta al sere lakay yo. Genyen k vòlò materyèl leta y ap itilize a dè fen pèsonèl. Sa vle di lè w gen tout dosye sa yo, nèg yo yo menm, y ap toujou bezwen yon moun ki deja kowonpi pou yo pwone kòm prezidan oubyen kòm premye minis ki pou asire kouvèti pou yo pou ke lè ULCC mete yon rapò deyò, Ebyen, swa pou rapò sa, pou swit jidisyè lan pa janm fèt, pou l pa janm ale dcpj, oubyen si l resi ale dcpj, pou pou swit lan pa janm fèt, pou l ri, pou l pa menm ale nan pakè tou, sa vle di gen tout sa yo. Nèg yo ap asire kouvèti pou yo. Se sa k fè ou wè la, majorite a la y ap mande yo ba yo lakou de kasasyon paske yo gen tan konnen se menm nèg sistèm nan. Sa vle di, si kounye a, se vwa gwoup moun sa yo ki respekte, ba yo yon jij nan lakou de kasasyon, ebyen, eske ou kapab pral pale de jistis pou Jovenel Moïse? M pa kwè non. Eske ou ka pral mande, wi kot lajan Petro Caribe? Eske ou ka pral mande pou pil rapò sa yo ULCC mete deyò la, notamman kont konsèy 7 bèt lan, kont 3 brakè yo, kont minis pò an ki nan koripsyon, k ap benyen nan koripsyon, pil lòt ankò. Nèg yo ap kontinye lib, mesye dam sa yo. Donk se sa k fè, y ap aranje yo pou yo fè yon bagay. An n retounen nan nòt ke Métronome pibliye an. Selon Métronome, Levèque Denip

Kontakte pa Métronome, cette initiative relève d'une démarche personnelle de Monseigneur Pierre André Dumas et non d'une position officielle de l'Eglise Catholique. La même source précise que les autres évèques ont déjà adressé une correspondance à Monsier Dumas, eh bien, à des fins d'obtenir des clarifications sur ce dossier. Ban m eksplike ou toujou pou w kapab konprann. Evèk nan depatman Nip lan, Monseyè Dumas, Bon, anpil moun di yo pa t panse se Monseyè a, ebyen ki ta rantre nan yon koze konsa non, men ou konnen frè m. E, ebyen, anpil nèg yo tou ki nan Legliz Katolik lan, nèg yo fè politik yo rèd rèd. Monsenyè a pran kouvèti Legliz Katolik mete sou do l pou fè konnen se Legliz Katolik ki pral asire wòl medyatè an, e ki pral fè medyasyon an antre aktè yo pou yo jwenn yon sòti de kriz. Alòske, lè medya li menm li kontakte legliz katolik, legliz katolik di li pa konn koze konsa, se zafè pèsonèl ke monsenyè an ap jere. Sa vle di lasosyete aktè yo poko kapab antann yo. E alòske, majorite pèp lan, moun k ap soufri yo, moun ki pa janm travay nan leta, moun ki jis bezwen Pòtoprens, anfèt, e pou wout yo debloke pou yo kapab retounen Pò-o-Prens, pou mache yo refonksyone ankò, pou yo kapab reprann aktivite yo, yo menm yo genyen moun pa yo ke yo pwopoze, yo gen moun pa yo y ap mande ki pou ta vin pran tèt peyi a. Ou bezwen konnen kiyès y ap mande? Gade nan kòmantè sa a. Ou menm, mande kiyès ou ta bezwen kite yon kòmantè kiyès ou ta bezwen ki pou pran tèt peyi a 7 fevriye kap vini la paske si nou pa mande moun pa nou an ebyen se menm gwoup vòlò sa yo menm gwoup chat sa yo antreprenè politik sa yo ki viv de leta ki pa gen okenn biznis anyen kap mache ebyen se yo menm ankò kap pran tèt peyi a se konsa l ye malerezman lasosyete. E aprè sa, ebyen, toujou sou aktyalite yo lasosyete, li enpòtan tou pou n travèse nan entènasyonal lan pou nou di ou sa k ap pase, pliske gen koze k ap pase la ou sipoze konnen. Antretan, pa bliye w ap swiv la planèt enfòmasyon. Lè ou bezwen tande bon jan nouvèl, monte sou youtube, Tcheke Planèt Enfòmasyon Ou kapab monte sou Facebook Tcheke Planèt Enfòmasyon. Genyen lòt medya ki poste videyo nou yo tou. Sa vle di, ou gen dwa ap swiv videyo a la, w ap tande nou la, men se pa sou planèt la. Sa pa pwoblèm, yo vle itilize, yo vle pran, pa gen pwoblèm. Men vrè medya a, li rele Planèt Enfòmasyon si ou vle konekte ansanm avèk nou. An nou avanse. Pou nan entènasyonal lan. Genyen yon gwo gwo reyinyon ki sot fèt nan Mezon Blanch antre Donald Trump avèk jeyan petwolye yo sou dosye Venezyela a. Lè m di w jeyan petwolye an, Banm met kèk imaj pou nou. Ebyen la sosyete jan wap gade a se yon seri de moun po blanch. Moun sa yo se milti milyadè ke yo ye. Se moun ki genyen dè dizèn, dè santèn de milya. Moun sa yo, jeyan sa yo, yon seri de moun ki responsab gwo gwo konpayi petwòl atravè le mond. Donald Trump ap presyone yo e Donald Trump mande yo pou yo bay yon aval. An atandan, premye dil lan pou genyen yon 100 milya de dola ki debloke pou petwòl Venezyelyen an. Sa vle di ou tande gwo kòb nèt kap pale la e Trump di 100 milya de dola sa ya pral envesti l nan peyi Venezyela. Se sa k fè Donald Trump di lavi pral retounen ankò nan peyi Venezyela. Mwen menm se enfòmasyon m ap ba ou, e lè w ap bay enfòmasyon an fòk ou bay li jan l ye a, san retire, san mete, san patizannri. Ebyen, Trump fè konnen lavi pral retounen ankò nan peyi Venezyela. Li fè konnen tout Venezyelyen yo pral kapab retounen lakay yo. La se Trump kap pale. E ou wè nan reyinyon sa, lè m gade gen lè se 3 moun ki te pi pòv. Se minis afè etranjè an, sekretè deta a, an palan de Marco Rubio, yon ansyen senatè. Apre sa genyen vis prezidan, JD Vance. Se dezyèm moun m ta di k te manke gen kòb apre sa, se Tyonp. Malgre Tyonp genyen kèk milya, men lè w ap gade lòt moun yo nan nivo milya ke yo ye, Tyonp se malere l ye pou yo. Sa vle di s on seri de moun, men moun yo di tou fòk Tyonp ba yo garanti, pase yo te pèdi gwo kòb deja nan Venezyela. Fòk Tyonp ba yo garanti vrèman ke yo pa p pèdi kòb avan ke yo vin envesti nan peyi Venezyela. Men tout sa yo lasosyete se etazini kap planifye koman pou yo rantre pran petwòl venezyelyen an mwen dil konsa paske genyen JD Vance aprè gwo reyinyon sa yo ki pibliye yon nòt JD Vance fè konnen ke Nou ap vann petwòl Venezuela, nou ap kenbe kòb la, e kòb sa, ebyen, Venezuela ap kapab achte sèlman nan men Etazini pou kòb lan. Nou tande de tenten. Ou wè lè trèt ap vann peyi w? Kounye a la, mwen m ap swiv pou m wè nan on 1 an, on 2 zan, èske lavi ap reprann ankò nan peyi Venezuela? Paske se rezon sa yo ki fè Hugo Chavez, yon ansyen prezidan peyi Venezuela, Se li menm ki mete rejim sa, rejim chavelis lan, se li menm Maduro te ranplase an, se rezon sa ki fè ke pil gwo konpayi petwolye sa yo, li te nasyonalize yo, li te pran yo pou leta, paske Etazini a lepòk tap pran petwòl Venezyela, e sa pat miyò vrèman pou Venezyelyen yo. Men kounya Trump di 100 milya an atandan pral envesti, lavi pral reprann, Venezyelyen pral tounen lakay yo, peyi a pral gen kòb, bon men JD Vance li di nou ap vann petwòl Venezyela e se nou kap kenbe kòb la epi kòb sa yo menm yap achte pou li. Nou tande de bagay? Ou imajine ou genyen yon, m pa konnen ou menm ki konn fè jaden oubyen ki posede yon bagay kèlkonk, Men se nan tè ou li sòti. Ann pran pa egzanp, ou gen kokoye. Ou gen kokoye, moun nan vini l pran tout kokoye ou la ale li vann yo, se tande ou tande li fè 1000 dola nan kokoye a. Apre sa lè ou panse kounye a l pral ba w kòb ou, ou menm pou pran kòb sa pou achte kote w ap jwenn pri a pi bon mache, Paske gon pakèt bagay Etazini ap vann lòt peyi, se la Chine Etazini achte l, alòske li menm li revann li a lòt peyi, swiv pou wè. Ou pa wè yon pakèt bagay ou menm ki pa, ou menm ki Sendomeng pa egzanp oubyen ki an Ayiti oubyen ki lòt peyi, ou achte yon bagay ki sot Etazini, ou pa wè l make made in China, sa vle di e la Chine li sòti? Etazini achte l li revann li avè w, sa vle di Etazini pral achte l nan men lòt peyi pou al revann li a Venezyela. Kounye a, yon bagay pa egzanp yon pwodui Venezuela tap achte 10 goud la chine direkteman kounya li pase pa etazini pil tarif dwanye sa yo li pral peyel 25 goud sa vle di menm kokoye sa yo yo di yo vann li pou 1000 dola ou mal pou konnen si epa 2000 yo vann li kounya malgre e 1000 dola yo di yap ba ou kounya yo di wa achte pou li kounya la si e ou menm kob ou te nan menw a 1000 dola sa ou te ka achte ebyen 10 pwodwi a 100 dola Men kòm se yo menm se revann yap revann a 1000 dola sa e 5 pwodwi wap jwenn wi sa vle di la finalman e finalman prefere kokoye w la te rete nan tè w lan m pa ta vle di finalman pito petwòl lan te rete nan men Venezyela non nan men Madulo non antouka nap swiv pou n wè kisa ki pral pote paske opozant Venezyelyèn nan Machado Colina, li fè konnen l ap Washington disi semèn pwochèn. Vis prezidant nan Delcy Rodriguez, ki li menm, li fas a fas ak Machado, li menm tou li mande pou l al Washington. Eske se negosye l pral negosye vrèman nan enterè Venezuela? Nou pa konnen. Se yon dosye ki a swiv lasosyete. An atandan, Maduro stil toujou nan prizon. E aprè sa? Ann retounen vrèman pou anndan peyi Dayiti pou n swiv kòman sa ye, nan yon premye tan nou pral tande dosye Jooma, chèf gang Simon Pele a, lè misye wè e tout bon papa gang ap tonbe, misye mawon, anpil nèg yo gentan mawon, anpil anpil nèg gentan mawon, nou pral swiv kòman sa ye, gen plizyè militan politik tou ki tap reyaji, gen kèk militan nan gran sid ki tap reyaji vizavi de kriz sosyopolitik k ap ravaje peyi a, an nou balanse nan detay yo n ap tounen pou kòmante. Sa k pase?
Nou konnen Jooma li menm se youn nan nèg ki vrèman mèt di prenab nan zòn misye a. E nou konnen misye gentan pran plizyè dwonn deja. Ebyen nan zòn misye, kote misye ye sou wout aryopò a, mèt di si te militè, Simon Pele, Se yon zòn ki vrèman imedya aksesib pou lapolis kraze l ebyen nan kèk minit. Ebyen, aktyèlman la, misye lage pye l avèk majorite sòlda ki enpòtan pou li yo. Men, pou otan misye toujou kite nèg anndan ap siveye. Ebyen, men sa k rive. Aktyèlman la, grangou ap touye anpil nan ti sòlda misye yo. Eske nou te konn sa? Grangou ap touye anpil nan ti sòlda misye genyen sou pòs yo. Men sa k pase, anpil moun anndan Simon Pile nan moman sa a, se chèche y ap chèche yon kote pou yo lage pye yo. Se chèche y ap chèche yon kote donk pou yo kite anndan, swa yo al an pwovens, swa yo al yon lòt kote. Ebyen nèg misye genyen sou pòs yo, grangou ap touye nèg sa yo la nan moman sa la. Anpil nan nèg yo, zam kenbe nan men yo e yo grangou. Donk nèg yo ki prèske vin tonbe nan vòlè. Nou konn sistèm nan deja. Nèg yo tonbe nan, yo te deja vòlè wi. Bon, kounya yo vin tonbe pi mal kounye la, ebyen nan koze sa la. Ebyen andan Simon Pele nan moman sa, anpil kouri, anpil boulvèsman andan Simon Pele donk nan byen moman sa la. Anpil nèg sou lage pye yo, e yo di m anpil sòlda sove, ok, nèg yo jis lage zam atè yo sove. Donk m panse kèlkeswa moun ki andan Simon Pele la, yo konn sa m ap di a byen. E gen anpil moun. Ok anpil ti jèn andan Simon ki te nan kenbe zam nèg yo lage pye yo malgre nèg andan Simon pat nèg ki te renmen nan fè video yo pat nèg ki te konn ekspoze vizaj yo sou rezo ebyen nèg yo la ki wè sa kap rive a la ki wè kijan lapolis ap fwape lasalin bèlè ebyen dèlma 4 dèlma 2 nèg yo menm ebyen ki deside pou yo abandone paske Jooma ki se chèf baz la Jooma li menm gentan ebyen retire kò l ansanm avèk patnè k ap dirije site militè a donk non misye echape m ebyen nèg yo ki pa lwen non lè m di w nou retire a e pa kòmsi kite baz la nèg yo pa lwen non. Men nèg yo kounye la ki pa anndan Simon Pele ankò, nèg yo ki mete yo aleka de Simon Pele. Paske gen yon koze dwon la nèg yo ap siveye, ebyen ti sòlda nèg yo ki te sou pòs yo la grangou ap fini avèk yo, sitou ajanten yo, sitou nèg ki te vin ranfòse baz yo. Donk rete branche Abòne n ap teni. Medam mesye m salye nou bon samdi anpil lanmou anpil respè pou nou e nou konnen lapolis ap opere o nivo de belèr swa dizan yap debloke gran aks yo e yè o nivo de rue timas Zòn san fil, bandi ap fè videyo pou moutre ke pa gen anyen k ap regle. Se derespektan. Nèg nan baz krèk koko, kote papa Babekyou ton chèf gang la, yo te tiye misye aprè nan riyèl Timas. Nou sonje papa Babekyou. Se premye nèg ki te nan baz krèk koko a lepòk lè Aristide fin ale ki t al antre nan dan bank moun nan kase bank bagay sa yo te tire misye ou konn tout moun konn sa sa vle di Babekyou nou wè k vin vòlò a la vin gang nan se p on bagay kòmsi se p on bagay kòmsi se yon bagay jenerasyonèl wi se yon bagay ki nan san misye èske w konprann papal te mouri menm jan nan gang nèg yo. Di yap debloke gran aks. Ebyn si nap debloke gran aks epi gang yo menm ret nan anndan san fil, rete nan anndan solino, rete anndan tout ti kwen ebyn gran aks ouvri epi lè moun ap pase nèg sa yo ka anèke pran moun nan epi yo tou rantre avèl non. E m pa konnen tou si se yon antant ki jwenn ant Babekyou a Mario Andresol. Paske Dèlma 6 se kote ki ta sipoze gentan gentan plat deja pou yo mete yon soukomisarya. Kounya la, si se yon antant ki jwenn ant Babekyou pou livre lòt gang yo a Mario Andresol, sa ta pi bon. Men m poko janm ka konprann ke yon operasyon baze sou Belair. Sa sa vle di a? M poko janm ka konprann sa non. Bèlè tout moun konstate pa gen gang Bèlè, tout moun konstate Kempès yo fè l deplase, tout moun konstate ti gang ki ta Kempès yo anndan Bèlè yo tiye tout, plis kon trantèn. Men kounya tout operasyon laj ap depanse sou Bèlè, Bèlè, Bèlè. Men kot baz Babekyou menm? Kote baz vilaj de Dieu menm nèg sa yo dat konsa pou n gentan pou n gentan fin a nèg yo men 7 fevrier nou pap ka pranl konsa e map atire popilasyon map atire atansyon popilasyon an yon bagay sa vle di nou menm lè n fon ankèt ankèt la toujou revele vrè. Gen yon bagay o nivo de palè nasyonal. Se poutèt sa m di peyi a. De ti nèg tankou Fritz Jean, nèg sa yo pa òm destitisyon, nèg sa yo se ti vagabon k vin brase. Fritz Jean pran nan menm nivo vòlè ak tout lòt nèg ou wè y ap rele vòlè yo. Bon Fritz Jean pi mal. Yon nèg tankou Fritz Jean ki ta sipoze yon òm destitisyon. Gade sa k ap pase anndan palè nasyonal la. M voye pèp la al ankete sa k ap pase anndan palè nasyonal. Anndan palè nasyonal. Gon madanm ki rele madam Adad, madam sa a son teworis li ye. Anndan palè nasyonal, medam mesye, plen nèg ki pa polisye ki entegre lapolis la k antre nan, yo antre non yo nan sistèm nan. Nèg sa yo detache anndan palè nasyonal. Anndan palè nasyonal sa a medam mesye, nèg sa yo mete yon kowòdonatè anndan palè a. Kowòdonatè sa pa menm konn ki polisye kap travay anndan palè. Yon nèg ki kowòdonatè medam mesye, sa vle di se yon nèg ki chèf polis anndan palè, li pa konn menm moun kap travay anndan palè. Nou mèt fon kèt nou. Pewòl ap fèt, kowòdonatè anndan palè sa pa konnen si pewòl ap fèt. Sa vle di e se kowòdonatè sa ki ta sipoze ap peye polisye poul konn ki polisye k prezan, ki polisye k pa prezan. Se madam ak dad la k fè Yon moun ki sekretè jeneral valè se li kap fè se li kap fè perol pou polisye sa vle di tout polisye ki pa polisye yo antre anndan valè yo kowòdonatè sak la pap menm ka konnen bagay konsa se pa blag map ba nou fè ankèt nou pase mwen kwè nan ankèt. Kowòdonatè sak la, gen polisye yo mete ki detache nan kowòdinasyon an, polisye yo pa menm egziste menm. Sa vle di gon pakèt polisye fiktif k ap fonksyone anndan palè nasyonal. Yo rele sa yo polisye zonbi. Epi ou tande gen Fritjan la, ou tande gen Edga Leblan la, peyi te kwè nan nèg sa yo. Palè nasyonal sa nap gade la medam mesye. Yo te sipoze fè atak sou li deja. Pou pran palè a. Mwen menm m ba nou garanti. Genyen Guy Philippe avek Dimitri Herard. Kap prepare yon atak sou palè. Atak la ap sòti anndan Bale, paske plen nèg ki pa polisye ki pot inifòm IRGPM, ki pot polisye e ki pot inifòm kat Tim ki nan Palè Nasyonal. Gras ak Vladimir Baraison. M pap di anyen. Lè abse a pete nou tout ap konnen. Ankèt mwen fè ankò. Genyen yon seri de cha. ki ki ansèkle Vila Dakèy. Kowòdonatè palè a pa okouran non. Sa vle di chèf polis ki pou jere palè a, li pa okouran de anyen k ap fèt nan palè non. M pral ba nou lòt sa m jwenn nan ankèt ankò. Nèg ki kowòdonatè palè yo mete a. Sekretarial kraze sa vle di madam adad di moun sa yo l fèmen li fèmen pòt li l met kadna ladan sa vle di on nèg kowòdonatè palè sa vle di on chèf polis li pa gen biwo on chèf polis li pa gen sekretarya si l bezwen tap on lèt li pa kapab yon nèg ki kowòdonatè palè li pa gen kontwòl oken polisye anndan palè nasyonal Sèl sa map di nou. Genyen on drone ki pou tonbe anndan palè nasyonal pa erè. Kounye a yo ka jete l. Li tap fèt sou Raymond Anmil, li gen pou l fèt nan palè nasyonal. E l pap tiye lòt moun. Kowòdonatè palè gen anndan palè a, li lap tiye. On drone kap tonbe nan palè pa erè. Sonje m di nou sa. Sonje m di nou gon dwòn k ap tonbe nan palè pa erè. E l p ap tiye ni 1 ni 2 moun, l ap tiye kowòdonatè k anndan palè a avèk moun k ki nan antouraj li. Men peyi a wi. Pou enstitisyon medam mesye pou nou fè palè nasyonal sa nou gen rezon nou te nou te vann jovenel moïse a sa e pa san rezon nou te vann prezidan mesye pou ta sou medam mesye lon nèg kowòdonatè anndan palè nasyonal su le plan operasyonèl tout polisye se yo e sou kontwòl ou yo ye wi enben. Aktyèlman la gen plis ke 600 polisye anndan palè nasyonal, men m kwè USGPN aktyèlman la anviwon 300 yo repere, gen k lòt bò k ap touche, genyen k ap fè sekirite deyò Pòtoprens, genyen k ap fè sekirite kay gran nèg yo, genyen k ap fè sekirite prive. Sa vle di, madan madan nan parezon yo gen konpayi sekirite prive yo, men ki konpayi l ye? Kiyès ki ajan nan konpayi sa yo? Polisye IRGVN. M pral di nou yon dènye bagay. Desanm nan rive la a, gen yon lajan yo bay. Lajan an al jwenn responsab 4 team lal jwenn responsab ISGBN yo pran lajan yo, yo pa bay polisye ISGBN anyen yo pa bay polisye 4 team anyen e kòdonatè a pa ou menm o kouran kòdonatè a menm pa menm o kouran si kòb sa bay anndan palè nasyonal e pou tande genyen Edga Leblan ki se òm destitisyon ou tande genyen ti vòlè k soti nan zòn nan zòn nòdès la e e e Fritz Jean sa e visye vòlè nèt sa e kase kou enstitisyon yo Met dèyè lajan selman Rini, ou te panse son homme d'institution li ye. Gade sa kap pase kotel prezidan an li pa menm konnen menm. Li pa menm konnen menm non. E on senp sitwayen de Canada etan, fè ankèt li gade sal wè kap pase anndan on kote k rele palè nasyonal. Non yo visye. Yo visye jisteman madam Haddad sa, gon pakèt lajan ransèyneman palè nan menl, ou pa konn kot kòb yo soti.